Yo, pa bon manti, gen bote. E anplis, e anplis tou. Eske w ede kaka mesye. Bel anfan men fiti kouzon tande cheri misye e fiti kouzon, fiti kouzon. Bel anfan men.
E premye analiz ke m te fè, m te fè nan bel anfan pandan ke m ap swiv li, m panse m ap swiv bel anfan sa fè. Analiz gramatikal?
On mwa avèk kelke jou ke m ap swiv bel anfan. M wè bel anfan se yon moun Kap chache yon vrè lanmou e li t m santi bèl anfan gen yon moun kel renmen menl paka jwenn sa kel bezwen an nan moun nan e se nou menm ki ki fè moun ap trete de fi alò pou m pa di mo a jan de mo ou konnen yo se paske lè fi an li menm li renmen avèk nou nou paka bal sal bezwen an natirèlman. Li oblije sa se wout li. Lap mache chèche. Li pa ka jwenn nan. Ok bèl anfan map poze w kesyon.
Ok m dakò sa w di a. M dakò sa w di a bro. Ok m dakò sa w di a baz. Kite m pale tou baz. Bèl anfan kisa w bezwen. Ok kisa w bezwen. Di m kisa w bezwen. Yon moun ki plen lajan ka viv avèk yon kansè. Li strese bro. Li sipoze gen sante dabò. Li menm ki di w sa ou byen ou menm ki imajine l konsa. Alò li vin avèm la m santi l gou sou lèv li pandan ke l avèm sou menm ekran m santi l gou on souri sou lèv li m fè kèl kontan e m pap baw manti sensèman se lanmou avèk respè ke bèl anfan gen pou tèt li ki fèl pa tou reponn mwen renmen jodi an men l santi l prè li santi l jwenn moun pal lan.
Bèl anfan pawòl pou ou eske se vre eske se vre. Mwen bè.
Bèl anfan, youn nan bagay ke map di w e pran san w. Pa okipe oken moun kap entimide w. E sitou fas a yon bon bagay, depi kè w deside l, kite bouch ou di l. Pran san w, pran tan w pou reponn kesyon an.
Ebyen jiska mentnan m pa gen anyen m ka di nou konnen m te di deja pòt kè m ouvè sa vle di moun ki travay pi byen se li kap ka merite djaz la men jiska mentnan m pa di m pa di m tap tou reponn m pa di m pa tap tou reponn zòrèy mwen la pou l tande map tande. Banm di yon bagay bèl anfen.

Will te fèm tande yon mizik. Oh nèg krèm map tande mizik la ok pasel pou mwen bèl anfan pasel pou mwen bèl anfan mizik la mwen t pasel pou nou 2. Bèl anfan m gon grenn bagay ke map diw e souvan e gen de jèn gason ki tankou m ki vini sou bèl pawòl e souvan gen de jèn gason sou tiktok la sou rezo sosyo ki tankou m vini diw bèl pawòl epi aprè de twa jou E yo brize kè moun nan. Ou konprann? Alò mwen menm, m pa pou vòlè de tèt m pou tèt mwen. M ta renmen w pran san w, pran tan w, pou aprann konnen m. E apre wè lè w fin konnen m, sensèman w ap regrèt ou pa t gentan rankontre m depi avan. Sensèman.

Li bon pou tande, li bon pou tande pou tèt sa w gen zòrèy. Sa vle di tout konte, pawòl la konte, aksyon an konte, ok? Konte.
Di m depi ki lè ke w jwenn yon bouke flè? Di m. Shit, misye touye m la. A la verite, dènyèman, mesye a te pote youn pou mwen, m te jis pa t resevwa l, men m te jwenn youn de mesye a.
Ok, shit, sa vle di w pa bezwen flè?

M gen Dodo ki tou prè w ki vin wè w detanzantan. M gen Djimi tou menm si w wè misye pa pale de chak jou misye ap ban m frap an prive pou bèl anfan. Ok. Ban m twa bagay ou renmen ka yon gason si m pa t genyen l mwen menm m pral mete l nan mwen menm paske m vle se mwen pou gen w pami tout nèg sa yo.
Mwen men gason respektye ok. M konsa deja m konsa deja. M poko reponn cheri doudou m poko reponn eksizem wi e dezole wi e mwen menm sensèman gen de kesyon yon gason pa ta sipoze poze.

Ou konnen nap renmen gason ki saj, gason ki afektye, gason komsi ki respekte fi. Ou konn tout sa yo, ou konn tout sa pou fè. Gason ki fre tou. E pa vreman de lajan non, men kanmenm lanmou pa mache san lajan. Ou konnen ke lap renmen gason ki gen kob, ki toujou bat poul travay, poul kapab reponn avèk bezwen. Sa vle di sèl jodia la, sa vle di sèl jodia la ou annik moute ou gentan bal tout. Ou gentan gen tout, ou gentan gen tout nèg kòm nan. Ou gentan gen tout. Ou gentan gen tout e pa sa m bezwen. Sèl jodi a senpleman moutre w gentan gen tout. Ou se. Wap de kaka mesye, wap de salmanaza. Mwen konprann youn nan analiz ke m fè e mwen santi mwen santi
Bel anfon serye men. Jodi an se youn nan jou spesyal pou ou menm. Men m pa santi jèm, m pa fè anyen. M santi jodi a se yon jou spesyal pou mwen tou, jodi a se yon jou spesyal pou mwen tou, paske nan vi m se premye fwa ke m rankontre avèk yon bote konsa, franchman, alò m konn abitye kontre bèl moun sou wout mwen, bèl timoun, men sensèman, e bote pa w la diferan, totalman. Ou konprann? Alò m pa konnen, m pa konnen, m kapab kite w fè chwa w. M pa vle twò fòse w. Ou konprann? Pase ke souvan, nèg ki pa renmen w lan, se de nèg ki gen plis pawòl. Ou konprann? M pap, m pap, m pap twò fòse w. Men, nan. Ou konn sa k pwoblèm nan, guys? M renmen w. Sa k pwoblèm nan, menn?
M oblije di l.
M oblije di l. Ou konn sa k pwoblèm nan, menn? Antouraj mwen konnen m renmen bèl anfom just pa konn koze guys map bay manti m just pa konn koze guys.
Ou se inik inik fi sou tiktok alò pou m pa di tiktok m kapab di. Kraze telefon nan.
Ou se inik fi sou tiktok ki ka fèm pran yon chwa swa kite pase krèm oubyen kontinye pale avèw m pa menm di renmen kontinye pale avèw sèlman paske pale avèw sèlman. E li pote, li pote anpil lajwa nan kè m. E franchman, kè m pa t kontan. E m ban m moto. Guys pase nan challenge sifle a sinon map sove wi fò nou kenbem nan live la map sove wi menn. Kè m pa t kontan, se strès ki t ap anvayi m parapò avèk ensekirite an Ayiti e sensèman pandan w vini la a. M bliye tout doulè yo, kòmsi tout doulè yo yon ti pe ekate m. E sensèman, si ou ale kounya la, doulè yo. Baz, banm di w yon bagay, banm poze w kesyon, banm poze w kesyon. Eske e Leonardo DiCaprio ye, m wè w tou, e ou k pi konn koze. Mwen m toujou di, m toujou di yon fanm m pa konn koze, m ka renmen w, si e nan koze m pap pwouve w sa. Dezole. Mwen bezwen ou pran pòz yo pi yo Leonardo DiCaprio, se ou pi konn pale, se ou pi ap di yon pakèt bagay men. Mwen pap koze, mwen pap koze. Mesye, tonnè boule m mesye, wè nou menm mesye, tonnè, nou kaka mesye. Mwen pap koze, mwen jis ap bay de verite. Ok, mwen di l bèl, eske se e koze m koze? M pa. Mwen di l nan sèl sou li ti. M pa koze, se verite menm.

Humm
ou gen yon sèl grenn moun ki ka trete w pi byen ke mwen menm sèl ou menm ki ka trete w pi byen sèl ou menm sèl ou menm e pa gen okenn lòt moun ki ka trete w pi byen ke mwen menm paske natirèlman depi w fèt ou dwe renmen tèt ou paske ou konn sa ki rele doulè apresa se mwen menm ki ka trete w pi byen.